Eske maladi sa yo menm yo toujou fèt pou moun vre men gen nan nou ak toujou difisil pou l bat. E nou menm tou nou tande radyo nou konn kòman pou nou fonksyone, nou fonksyone nan jan nou ka fonksyone a. Paske ou konnen bagay yo se yon viris li ye jis li gen yon jan pou mennen tèt ou. Tanzantan fòk ou lave men w pou fè yon seri de aktivite bon. Jis sa a m panse nou ka jere l. Dayè se andeyò nou ye, nou gen vye sitwon nou, nou gen tout kalte bagay nou, nou gen vye lalwa nou. Ou konprann? M panse depi w andeyò, bagay yo plizoumwen. Paske m panse lanati fò anpil. Se la w ka jwenn tout bagay. E nou menm save, nou menm, nou pa la pou nou anmède moun. Nou pa la pou nou pèsekite wadèvè moun. Men senpleman sèl bagay m konnen nou kwè nan tèt nou. Si w wè yon moun li vin atake nou, li vin pou byen, l ap soti an byen. Li vin pou mal tou, li deja prale an mal. E nou menm nou se yon non moun kòm anpil moun ap pale de mal de nou, men konsa tou nou gen anpil moun kap pale de byen de nou. Pase nou fè yon pakèt bagay ki sosyal tou. Ayè ou konnen gon bagay yo di w, sa w fè k bon an, ou pap janm tande l. Men tout sa w k fè mal yo wap toujou tande yo. Mwen menm se yon non nèg, m panse tout moun konn kiyès li ye deja. Sa vle di ke Ti Mepri ap anmède m, e tout moun konnen kiyès ki fè m bandi jodi a. M pale, tout moun konn reyalite a. Menm komisè gouvènman an konn reyalite a. Li konnen kiyès ki fè m bandi jodi a. Li konn kiyès ki te ba nou zam. Li konn kiyès ki te mete nou nan sitiyasyon nou ye a. M pa panse jodi a la a, e pou komisè a ta di l pa konn anyen de nou. Ti mepri li menm se koz de pofan li vini pou afè de 1 milyon konbyen goud pofan prann pou pa rapò map site nonl nan jann gate avnim epi jis li wèl pa gen de rezon se ti mepri poul met anfas mwen enben jodia nou menm nou pa nwi men fò ti mepri byen moute tou se pa manti poul ap fè de bagay li pa konnen antanke yon jounalis. M panse si nèg la ta bezwen konnen m mouri, li t ap vini Savyen pou l konnen, e pa jodi a antanke jounalis, nou rive jodi a Savyen, nou wè tout reyalite yo. W wè sa m di w? Sa a m ap toujou mouri avè l, l ap toujou nan kè m, paske se Profane ki fè tout bagay sa yo rive la. Jodi a e li k fè m bandi. M pa gen rezon ni pou m maske, ni pou m met bagay nan tèt mwen, pou m oblije parèt klè, paske si m konnen m se yon premye bandi, si m se yon dezyèm bandi, Profane se premye a. Si Profane se yon dezyèm, mwen m se premye a. Pase mwen se konsa m ta panse leta ka sipoze pran. Profane se depite komin ti rivyè. Kèk tan. Depi avan eleksyon, eleksyon fin fèt nou toujou ap fonksyone ansanm. Kondisyon yo pa ale byen. Jis lè misye m ap fonksyone a misye. Misye bezwen se moun pou m ap tchopou kòb pou li. Wè sa m di w? Sa vle di misye e pa t kondisyon sa yo l te gen avè m. Misye te gen kondisyon li ta pral mete nan chèf mekanik anndan ODV a. Ou wè sa m di w? Apre lè l fin eli, li fin bon. Li vin wè se, li te di depi l te bon, non tout te bon. Men lè l vin bon, li vin bon pou li sèl. Pandansetan li vin bon pou li sèl paske li te di se li, e nou menm ki ta pral chèf mekanik anndan ODV a. Paske m abitye ranje machin pou misye deja. Enben jodi a, lè misye fin bon, li pa gen de bagay l ap fè non. Se peye l ap peye moun, li di w al tchwe entèl pou li, pou tan kòb. Gen de fwa m pran kòb la m pa fè djòb la. Lè l vin wè vrèman vre chak djòb li ban m fè l wè djòb yo pa fèt. Li vin santi ke nou p ap sèvi ankò. Lè l vin di epa m pa tiye tèlman m di non monchè e pa konsa e pa randevou sa a nou te genyen. Nou te gen randevou e lè w fin bon ou t ap ban m chèf mekanik ann do edeve a e ou konnen s on pwofesyonèl m ye. M ranje machin pou misye deja. Misye gen plizyè kamyon dlo la e mwen k konn ranje yo. M konn fè transmisyon ladan l. M konn fè plizyè lòt travay pou misye. Enben jodi a, misye vin wè l mete m nan ka sa. Ni Leta ayisyen pa di anyen, ni gouvènman an pa di anyen. Tout jounen prezidan ap tande m ap di sa nan radyo. Ni yo pa, yo ta mande nou mesye ki sa nou vle? Pandan se tan depite a te fin fè nou sa. Ki sa nou vle pou nou ta chanje? Leta pa janm di nou anyen. Men nan gran peyi, Lè jan de bagay sa yo ap pase, leta toujou pwopoze nou, toujou mande misik, poukisa n ap goumen, poukisa n ap lite a? Epi lè nou mande kisa nou bezwen an, epi leta li menm li byen dispoze l, li fon mwayen. Se ke si m ka prezidan baz la, se mwen menm ki fè tout nèg sa yo k dèyè m nan. Men konsa tou, si e te nan mekanik m te ye tou, se konsa tout nèg yo t ap vini len apre lòt dèyè m. Ou wè sa m di w? Paske nou menm nou fè sa deja. N ale nan lekòl Savyen an, nou ranje baryè, nou fè plizyè bagay. Nou panse leta, nou mande lekòl pwofesyonèl lontan. E pa sèl lekòl pwofesyonal sèlman. Nou mande dlo potab, nou mande elektrisite, pase nou menm nan zòn nou an gon seri de bagay nou te konn fè. Nou te konn gon seri de bagay kawòl, krèm, avèk kouran nou te konn kiltive yon pakèt bagay. Wè sa m di w? Jodi a la ou ta dwe ou gen kouran lakay ou, ou gen frizè oubyen ou gen yon frijidè, ou gade wè moun nan ale, epi yon de twa moun vin lakay ou, ou plen yon iglou ba li, ou plen yon iglou krèm ba li, ou plen yon iglou kawòl ba li, jis lè ou wè l vini wè l pote yon 3 oubyen l pote yon 400 dola ba ou. Men avè kouran an kounye a jodi a la nou manke yon pakèt bagay. Avèk dlo potab la nou manke yon pakèt bagay. Lè m manje vant mwen toujou anfle, lè vant mwen byen plen m toujou anfle. Men sinon sa m pa malad nan okenn an. M dòmi byen e m fè tout afè m byen. M panse si nèg deyò yo ta konnen m malad, yo t ap gentan okipe isi. Paske m panse se mwen menm avèk jeneral la. Avèk twazyèm jeneral la avèk dezyèm jeneral la nou pa anpil. Bon mwen menm lakay mwen m se tèlman alèz m panse mwen menm m pa gen nan men moun m pa manje isi. M pa gen nan men moun m pa bwè. Wè gode m, wè kote gode m te ye sou ban an. Annik nou ka chita la n di yo al pran tèl bagay tèl kote pou mwen. Paske m pa fè moun nan zòn nan anyen. Ou wè sa m di w? M panse si m te fè moun nan zòn nan yon bagay, menm si gen goumen, ou konnen gen moun ki pa ka tande bri. Gen moun ki mawon. Men moun ki ka tande bri yo, w ap wè yo tout nan zòn nan avè m. Ou wè isila, nou gen timoun m ap peye, ki lavil m ap peye lekòl pou yo ye. E nou gen moun ki maladi sila a ki prèske. E sa fè m di w sa a? Paske lè w wè ou fè byen, l ap difisil pou anpil moun konnen. Se sèl Bondye sèlman ki ka konnen e ki ka ba w benediksyon tou. Ou wè lè w fè mal, yon sèl mal lè w fè, li vo mye 30 byen w te fè. Men m panse yon sèl mal la pa ta ka vo mye 30 byen vre non. Men pou pa rapò lèzòm, pase menm si yon moun te fè byen avè l la, l pa pran pou l di monchè Odma te fè byen avè m non. Men li ka plis di w si m te fè yon mal avè l, li ka plis esplike w sa. Ou wè sa m di w? Mwen menm m gen 39 an. Wè sa m di w? Mwen m fè jeni mekanik. E mwen m panse se nan dènye ane sa yo la ou ka tande yo di m a bandi. E pa t bandi m te kiltive ni pou paran m tou. Ou panse yon paran m ka al achte yon zam konsa ban mwen? Hum! Sa e pa konsa m te gen l non. Tou nèf wi. Vann. Zam sa a vann 6 mil dola ameriken. 6 mil dola. Sa a rele Galil. Galil. Ou wè sa m di w? E pou m montre w trè fò, w ap wè kote l make sou li. W ap wè sa a make Polis Nasyonal Dayiti. Wè l anlè Pwofàn t ap vin ba moun nan? Wè kote l t ap bat pou l efase Polis Nasyonal Dayiti a? Pa ko zam pa m sèlman. Sa a se yon zam m kenbe nan men m. Tankou si yon foul moun ap vini m ka pase l. Men vrèman zam mwen an se fal. Fal la, li pa avè m la a, li nan yon kote la. Lakay m fè foto avè l. M pran foto a, m ap bout pantalon, djin, li annik pase nan kou m desann. Epe a, epe a la lakay mwen. A yo konnen m nan basen dyab la, e pa ba yo ka met deyò konsa. Zanmi m, depi w tande yon chofè mouri, pa mete nou ladan l. Paske nou menm se malere nou ye, n ap defann tèt nou. Nou ka pran yon machin deyò a, nou fè senkant mil goud, nou fè san mil goud, san ke vi moun nan pa menase. E ou mèt si e sèten yon nèg te mèt te pran yon machin la l vin avè l, m p ap kenbe chofè a menm pou yon minit. Paske non kidnapin nan m pa bezwen l. Pito yon nèg di m bandi m tout bagay. Nou pa ka vin jwenn yon moun lakay mwen pou di w jwenn yon moun sa e moun yo di m a kidnape l. Kèlkeswa yon chofè l ap di w sa la. L ap di w yo pran machin nan nan men l, nèg yo lage l ale. Si moun nan pale avè nou, nou mande moun nan senkant mil goud. Paske l konnen fòk nou fonksyone, nou pa ka soti al lwen. Nou pa ka travay. Nou pa ka fè okenn aktivite. Fò nou viv e moun nou. Kiyès ki pa ta renmen alèz, mesye? Kounya pandan map pale avè nou la m pata renmen tou moute machin la mal senmak oubyen pòtoprens se bon ayisyen m ye pandan se tan m rete nan si mal senmak la fòk m pati tou prepare yo pase m gentan konnen m pral fon pakèt fas ou wè sa m di w men eske ou panse m pata renmen alèz m ta annik pran moto m la avè jeneral la epi nou plonje senmak ki moun ki pata renmen alèz mesye la sèlman nan tou sa m ta renmen ret viv parapò e la ak pi bon mwen m santi yon nèg pata vin moute la sou mwen. Ou wè, men mwen m ta renmen alèz. Mwen ta renmen pou tout timoun alèz, al lekòl alèz, fè tout aktivite alèz. Men m panse si leta ta pran reskonsablite l, sa t ap gentan regle deja. On jou, si leta ta rele nou, pou l ta poze Profane kesyon, ou pa panse tout bagay te gentan klè? Nou tout ka chache travay pou nou fè. Se ki pwomotè? Pase mwen mpat konn an. Tout moun ki nan zòn nan ka diw sa, tout moun sèm ak kadou sa e sèm ak nou tap travay. Profan, e machin sa ak boule la? E misye peye nèg yo vin boule machin nan? E machin sa ak te boule la? Sa vle di pandan nou pati, nal regle yon bagay vini nou vini yo di nou men nèg yo gentan anvayi isin, lè nou rive nou gentan jwenn yo rive nan lakou sa la, yo gentan boule 2 machin sa. Bon. An premye lye sa komisarya ti rivyè a nou t ap travay. Ou wè sa m di w? Sa komisarya ti rivyè a nou t ap travay. E nou te gen enspektè ti Montas. Se misye ki t ap dirije komisarya ti rivyè a. Misye te lage nou nan men ti Montas. O jis tankou nèg lan dwa pral fè yon arestasyon la a. Tankou kote atò di e nou menm yo mete devan. Wi mwen tiye yon pakèt moun pou komisarya ti rivyè e m ka baw egzanp wè sa m di w mwen tiye yon pakèt moun tankou komisè a enspektè a enspektè ti montas wè sa m di w komisè se tout se tout te senmak ti montas te ti rivyè enspektè a sa vle di nan lè kounye a la pou n ale pou n al fè tout bagay sa yo nèg yo gon vòlè k konn pran machin. Se nou menm kal pran machin nan nan men nèg yo pote bay rele kobmisarya vin pran nou. Kobmisarya a konn dèyè nou menm nan devan an. Men, la sèl choz ki vin ki vin tchwe bagay yo pi mal. Nan lè nèg yo vini, yo vin wè kondisyon yo te gen avè nou an, yo pap ranpli l e nou menm nou se nèg ki fò tou. Wè sa m di w? Epi nèg yo vin sènen kay mwen la. Se la a m te rete avè madanm mwen. Lakou sa w ap gade a la. Nèg yo vin sène kay mwen avèk yon jan yon polisye ma kite moun. Sa vyen pandan nèg yo vin sène kay mwen nan 2 zè 23. Lè nèg yo vin sène kay mwen, nèg yo di m soti pa ban moun nan anyen, pa ban moun. Mwen jis menm tèlman kwè nan tèt mwen, m soti. M soti, m soti a kout bal mayèn. Yonn nan nèg yo tonbe. Epi lòt nèg yo kouri kite lakou a. Wè sa m di w? Enben men mete l non menm avè lapolis nan divizyon anba bò. Bon video sa a se yon video viktwa. Fòk video sa a te ka fèt. Ou konn sa k fè fòk li te ka fèt? Parapò nèg yo tèlman anmède nou e tou chak kote yo pase yo toujou di y ap vin kraze Savyen. Chak kote yo pase yo di y ap vin kraze Savyen, y ap vin boule, y ap vin kraze. Jis lè yo vini yo vin goumen avè nou. Nou menm ti sa w wè a la nou pa anpil se nou menm. E nèg sa yo yo vin avèk pase mil moun. Nou vin anfas nou vin goumen. Jis lè yo pa ka kenbe ankò nou tire ladan yo, yo kouri. Nou oblije nou menm nou fè videyo nou, nou pran nèg yo nal rache yo nan kafou savyen. Enben videyo a se pou yon viktwa, sa vle di yon kontantman pase nèg yo te tèlman vanse yo tap tchwe nou tout nèt, pase yo konnen nou pa anpil, yo konnen menm sa yo te fè nèg anèl yo se menm bagay yo ta pral fè nou. Men fò yo konnen nèg anèl yo yo menm yo pa moun isi. Wè sa m di w? Yo gen yon lòt kote nou ka ale. Nou menm, olye pou nou ta kite zòn pa nou an, pou nou ta al viv yon lòt kote pou yon nèg sanble tiye moun nan ap tiye nou.

Konsa m sou. Bon m estale nèg. Epi kelke swa kote ou ye epi nèg lan li ap fè travay li. Konsa m sou. Sa a depi ou byen ap kontwole nèg lan. E depi ou wè ti kou a pase annik se lage. Gen enpe nèg ki pa la materyèl yo pa la. Sa a se snaypè.
Konsa m sou.
Zam sa a konbyen l vann?

Ebyen annik foure blòk chèn nan krap avèk yon seri de bal M50 epi se bal kap mate fò. Wè sa mzou annik foure tèt chèn nan la krap. Wè sa mzou.